Mezanmi sa ap tèrib anpil jou Jezi ap vini an. Se sèvitè w Théoc Edouard avèk Jean Claude Théoc ki prepare mesaj sa pou ou, pou sove vi, lavi yon frè sè ki pa konnen sa. Jou Jezi ap vini ap tèrib anpil. Kote tout moun pral sezi wè lame zanj li yo ki ap sòti nan syèl la, ki ap desann pou vin jije nou. Tout moun pral sezi pou yo wè sa, men, jou sa a l ap twò ta pou nou. Kote tout moun pral gade bèl mèvèy sa a, mèvèy Bondye a. Kote tout kote ou te ye, ou pap gen chans pou rive lakay ou. Pase jou sa, se dènye jou a. Ou pap gen chans pou fè anyen ankò. Ou pap gen chans pou priye ankò kote Bondye prale nan simityè yo pou leve mò yo. Mezanmi, anpil mèvèy, anpil mirak, kote mò yo pral leve sòti nan tonbo yo pou yo reviv ankò avèk yon lòt kò, pou yo resevwa jou jijman an Bondye a, Senyè a, Wa dè wa, Jezi. Mezanmi, mò yo ap leve sòti nan. Sèkèy yo nan kavo yo. Jou sa ap tèrib anpil. Kote yo pral transfòme yon lòt kò, kò sa a pral jije devan Senyè a. Sa ki pou lanfè prale nan lanfè, sa ki pou paradi prale nan paradi men moun Jezi yo. pral resevwa sa ou te fè ki byen, kote Bondye pral etabli twòn li sou tè a jou jijman an, sa ke l ap tèrib anpil, kote liv nou, liv nou pral parèt anfas Gòd la, anfas Bondye, anfas Jezi, tout sa ou te konn fè yo ap parèt aklè, tout sa ou te konn fè an kachèt yo ap parèt anklè. Anpil mèvèy, anpil glwa, anj yo pral bay Bondye jou sa a, kote klèwon ap soufle. Se jou sa a Jezi t ap tann nan. Jou a rive kote l pral chita sou chèz li pou jije ni sa k ap viv ni sa ki mouri avèk anpil glwa, anpil lwanj ak konpliman. E jou sa a Senyè a ap kontan. Mezanmi, kote tout moun pral parèt anfas Senyè a ou pap ka deside pou tèt ou ankò ma klou yo ke l te mouri pou a yo toujou la nan men li san l te koule pou te sove nou men nou menm nou pat konnen sa men dènye jou a kote ou pap ka deside pou tèt pa ou ankò ou anba pouvwa Senyè a kote tout bagay pral parèt aklè devan je w. Tout sa ou te konn fè wap parèt e ou pral resevwa chatiman kote anj Senyè ap trennen ou pou lage ou nan lanfè a. Tout sa ou te fè ki mal yo, pòv ki tap mande ou pat ba yo, ou te wè telefòn, ou te wè lajan, ou te wè tout sa ou te posede ou pat ede yon lòt frè, ebyen men yo devan ou jounen jodi a. Kote anj lan tout sa ou fè pa bon yap trennen ou al lage ou. nan dife sa ki pap janm mouri an. Frè sè ou te konn touye pou granmesi ki pat fèw anyen ou te pran paw zafè ebyen wap ou jou sa gen pou rive pou resevwa chatiman sa mezanmi sa ap tèrib anpil tout sekrè kache gen pou devwale jou sa. Tout sa w fè ki mal yo. Tout sa ki pou lanfè yo. Anj la p trennen w pou ale nan dife. Fo pastè yo. Kote doktè ki ap fè gwo lajan yo, lajan yo p ap itil ou anyen jou sa a. Jou sa a ap terib anpil, jou Bondye ap vini an. Mezanmi, m pa ta vle yon lòt frè Yon sè tonbe anba chatiman sa. Tout moun adore zid wòl yo, men chatiman yo pral resevwa a, se lanfè. Moun k ap fè sa ki mal yo, men sa y ap resevwa, se lanfè, dife ki pap janm mouri an. Mwen pa ta vle yon frè, yon sè tonbe nan dife sa. Men pou pa tonbe nan dife sa, fòk ou asepte Jezi. Lè wap boule wap rele anmwe, pa gen moun ki ka sove ou jou sa Jezi pap ka fè anyen pou ou. Li te ba ou tan li pou te priye l, pou te mande l kisa ou bezwen, ou pat pran l serye, ebyen jou sa ou pap ka deside. Mezanmi sa ap tèrib anpil. Moun ki nan Jezi yo, yo pral resevwa yon bagay ki bèl. Kote Jezi pral fè yo wè pouvwa li. Moun ki pou paradi yo. Moun ki kwe konn ap lapriyè yo, maten midi e swa pase mizè ap rele Bondye yo. E kote liv yo a.